Menm pè Nicolas toutan map di moun yo yon gran don m gen nan kanton an yo pa vle kwen mwen men pitan mwen fè transfè pou 1 yo voyem balansi nan mwen. Peka soulaje kò ran mwen lè mwen fatige. Kounye yo gen pou yo rayi mwen sèl pou sa. Lè w chita kòm grandon w ap retire pase kèk ti istwa ki te pase nan peyi a se bèl bagay.
Pè Nicolas koman ou ye? Salut pè Cassy koman ou te pase la jounen an? Oh mwen trè byen mwen trè byen pa la gras a Bondye e ou menm? Ah mwen la pè Cassy map jodine. Zanmi bon kouman rele bagay sa menm?
Dodjine an fransè yo li Balansin men
se Dodjine wi pitan wi yo ki voyel pou mwen ya pral vini yo deja desann wi yo poko vini lakay an wi ya pral vin ba nou yon vizit
today ya vin ba nou yon vizit ya an palan de sa mwen mte pase avè w yon ti domino pou nou fè kèk kout ou konprann bagay yo zanmi.

Bon nèg yo toujou ap di sa vre wi nèg yo toujou ap di bon ou menm son nèg ki byen nere nan kanton an. Ou kou di sa deja. Sitou jodi a m pa kache di w pè kasi. M pral chanje w nan kò ranwen pase pita gran frè ranyon an nou te gen ki te mouri. Li te mouri kite 2 pitit nan peyi etranje. Jodi a nèg yo chwazi pou yo vin ban nou yon vizit. Yon lòt ti kadèl la. Se son wi, gwo mizik bal. Papa genyen lakay anmwey la. Se pa se pa rap non, se yon kesyon de tropicana epi septan.
Nou pa nan rak. Rak se se pou bwe jeny. Jwe jwe jwe jwe jwe. Pran moto chan wè peze.

Byen pase la non. Sou dodin papa m nan la non. M pa wè medam mwen yo pase kote m nan la menm non. M pa konn sa k pase yo non. E m gen zen pou yo la. Zen sa tèlman bon m pa konnen menm. Fò m wè si m jwenn medam yo. Ban m rele yon telefòn. Alo? Kòman nou ye medam mwen yo? Mezanmi sa fè lontan m pa wè nou non sa fè nou menm m pa jwenn nou vin nan lakay mwen ankò non sa n pase sa k pase di m non oh oh m gon dodin lakay mwen la pitit fò n vini pou n bouyi zen wi l ap pran nou 2 a mwen m fè 3 m ap tann nou paske m gen zen pou nou wi fò n vini pou n bouyi zen an. Onè onè onè kote tout moun.

Ni lakay zanmi se pou al nan sa mave lakay paran. Se sa m konnen se pa m pa ka manke nou nana pitit. Depi lòt li jou m pa wè nou m sonje nou pou m di nou sa k pase m nan. Men ou konnen m pa ka vin avè l men dèske li di m pa pral avè l nan lari men m ap pote nèg la pou li kame m vin a mennaj la pou l konprann paske se papa m li ye. E ou menm Cassou pitit ban m yon ide tou non. Sa l di w la e vre wi.

Pa gen mayik, men gen bèl wout. Pa gen bagay konsa. Yo di m tout moun viv byen, lopital gratwis, timoun al lekòl, pa gen boule kawotchou, pa gen anyen, pa gen manifestasyon. Èske se vre? Pa gen bagay konsa papa. Yo di mwen chaje manje, manje chak gogo sa rete. Èske se vre? Jete n ap jete manje tonton. Chak jou nou jete manje. Jete nap jete manje nou. A enben ta sanble m'en nou pa ale ake bouchon nou mesye. Tande tonton ou tande tonton se non yo. Bon bon m byen diw genlè se sa tonton. M oblije diw si nap jete manje chak jou nou ta dwe vini gwo bout tonton gason konsa. Bon konnen tout moun pa fèt pou gwo tonton ou konnen.
A pitit pwè do din sa. Pawòm preske tiye moun pou li. Sa vle di lè sa se lè travay li ye. Li preske fini la.

Mwen menm e. Don Pitè. Don. Don Pitè Letensèl. Wi Don sa w di a menm sa w di a wi. Redi ankò mwen si m ka di. Don Pitè Letensèl.
Don Pitè Letensèl wi sa w di a Don Pitè Letensèl. Pale mwen pale mwen de peyi a non. O tonton nou la nou la n ap fave yo konnen ba yo se travay bon ba yo pa menm jan ak peyi Dayiti leve chak jou al travay pafwa nou ka nan kay la la lè pa ka ankontre ak yon lòt sa a di se konsa ba yo ye. Nou te gen moun nou te rantre nan peyi a tou pou nou te vin wè w paske nou anvi w anpil men pwoblèm ensekirite a li bay pwoblèm anpil e sa k fè nou pa desann nan peyi a. Ou konprann? Sa vle di lavi w nou vin sanse an danje paske li gon bagay banditism k ap bay pwoblèm anpil sa vle di bandi yo pa kite dyaspora rantre lè w rantre yo asasine dyaspora tiye dyaspora se youn nan rezon k fè nou pa janm rantre men jodi a s on plezi ye pou nou pou nou nan peyi a Nou pral fete la, nou pral enjoy nou ansanm, yon gran plezi ye pou nou tonton.
Men, yon bandi, yon bandi yo di ki bay pwoblèm nan peyi an. Yo, nou deja konnen abitye a chèzè, nou konnen Ayiti se bagay konsa li ye, degaje nou, met dèyè nou sou sa, pa fatige nou tande.

Vle di gen lòt moun kap pale ansanm avèm se pou m vin kote w pou m diw sa. Wi arete pipi papa w. Avanm reponn nou.
Men ti patnè pale avèm lontan m vle di sa men m tèlman konnen w tchak m pa te vle fè apwòch la. Men kanmenm m di fòm sa paske ou di m pa pale avè moun nan lari. M renmen jès sa w fè a pase w obeyi a papa w ou pa gen kanpe pale ak se jave a nan lari ou di fòm mwen gen dèfo pòtan wi. Men èske tou ou gentan pale

ni vini nan fanmi nan. Kidonk, depi w aksepte vin prezante devan pòt an, ou menm deja felisite w pou jès la. San twòp konvèsasyon, m ap prezante w mwen. Mwen menm se Pè Nikola. Mwen byen kontan rekonèt ou. Mwen osi. E anplis, mwen byen kontan rantre nan fanmi sa. Non pa mwen se Anèl. Nan peyi anpil tonton. Sa vle di Koman bandi sa rele ankò min. Ohh se bandi sa ui nou tap pale de li ki fè nou pat ka jwenn pri an mwen pa jwenn.